Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye kijan nou ye sa kap fèt mwen espere ke nou anfòm jodi a se avèk anpil plezi mwen antre lakay ou pou mwen pote yon ti videyo pou ou nou pral pale nou pral brase ide ki 5 rezon pami tout rezon yo ki 5 rezon ki konn fè yon gason pa marye avèk yon mennaj ke l genyen ki 5 rezon paske ou konn wè gen de moun ki gen nenpò 3 zan 4 an 5 an avèk yon nèg Epi cherim. 5 ans nèg la kite fi sa epi lal pran yon lòt kel fenk rankontre ansanm avèk li, li marye ansanm avèk li. Ou konn wè tou gen de fi ki anfòm fi a prepare nou ka di pou fi a ta ta ta ta ta ta gen yon moun poul fè vil men malerezman. Pa bliye, lè w ap viv pou kont ou li bon, paske ou pa nan fè jalouzi, ou pa nan fè, ou pa nan pran bri, ou pa nan diskisyon, ou pa nan, ou pa nan sa yo. Men lè w ap viv avèk yon moun, moun sa a li renmen w, moun sa a ap ba w lanmou, moun sa a ap ba w afeksyon, moun sa a ou konte pou li. Li pi bon. Ok. Donk, mwen espere nou ret branche, fin gade tout videyo a, epi tou, abone avèk chanèl lan si ou potko fè sa, m ap toujou pote lòt ti videyo pou ou, ret branche, m ap vini. Retounen avèk sijè ou pou nou. Ki 5 rezon ki konn fè yon gason pa rete avèk yon fi? Ki 5 rezon ki konn fè yon gason pa marye avèk yon mennaj ke l genyen, l fè anpil tan ansanm avèk li? Kiyès ladan yo? Nou pral kòmanse youn aprè lòt. Premye rezon, sa ki pi gran rezon an, se lè gason an wè ke fi sa li pa respekte paran l. Fi a pa respekte paran l, fi a pale a manman l jan l vle, l pale a papa l jan l vle devan nèg la menm sitou pou nèg la, sitou si yo pa vle nèg la pou li. Ou konprann? Li moutre moun yo ke non, moun yo pa anyen, se nèg la ki yon bagay. Epi tou sa w tande a tou, menm si w wè nèg la pa di w anyen cheri l mèt te renmen w tankou de je nan tèt li cheri m, Yon fi konsa, pwòp paran w kap pase mizè ansanm avèk ou met ou kote w ye w konsa avèk li, kounya e mwen menm ki gason w oubyen e gason an ou fenk rankontre ansanm avèk li kijan ou pral jere gason sa? Ou konprann? Se sa nèg la pral wè. Yon fi konsa cheri mwen sorry pou ou nèg la te mèt te rale 2 zan avèk ou lap ba w on kout pik kanmenm, lap ba w yon kout mato dèyè tèt ou kanmenm. Ok. Dezyèm rezon an se lè fi sa li twò materyalis. Tout afè fi sa se lajan. Chak semèn se yon bil diferan. Chak semèn li bezwen yon bagay. Chak semèn li wè yon bagay li bezwen l. Ou konprann? Chak semèn se yon lòt bagay, se yon bagay diferan. Nèg la pa janm wè ou gen yon ide. Sitou ou pa fanyen, nèg la pa wè ou gon ide pou ou, kòmsi yon ide, yon ide biznis. Ou konprann? Nèg la pa wè ou gon ide pou ou, pou ou ede l avanse. Nèg la plis wè ou plis, ou tankou yon sansi, ou plis sou rale, ou plis sou pran, olye ke ou ede moun nan kreye, olye ke ou ede moun nan grandi. Nèg la plis wè ou sou piyaj, ou sou dechoukay, olye ou sou ede moun nan avanse. Yon nèg konsa ki wè ki wè sa cherim li pap ret ansanm avèk ou ou mèt te bèl tankou la lune li mèt te renmen w pase de je nan tèt li li pap rete ansanm avèk ou nèg fannèk yo lap di fanm sa twò limena pou mwen m pap ka jere fanm sa m pap ka jere limena sa ou fre ou anfòm ou bèl se vre cheri lap soti avèw lap lap lap lap plake avèw li pral nan bèl ti plaj bèl ti piscine paske ou fre ou bèl Men cherie m. Poul marye ansanm avek ou. Li pap marye ansanm avek ou. Li pap marye ansanm avek ou. Ou pa konn we le neg la nan lari ou we yon bout fanm devan machine li. Men longe gref fanm nan sou do. Epi tou men longe zong fi a fe konsa tankou jako. Epi le w gade ou we madanm li lakay la. Byen senp. byen nòmal. Twazyèm lòt bagay kounye a se lè fi sa li twò li bay aparans li twòp enpòtans m pa di ou pa swanye aparans ou m pa di ou pa jere tèt ou non men cheri m lè kòmsi moun nan wè ou bay sa yo twòp enpòtans kòmsi m te ka di ou plis vin ap viv pou sa moun panse de ou pou sa moun wè w pou moun ka gade w lè w pran lari a pou moun ka di ou Wouch cheri ou bèl wouch rad sa bèl si w te mete rad sa semèn sa lòt semèn ou pap mete l ankò fòk ou gon lòt rad pou mete fòk ou sesi moun nan wè tout tan fòk fòk ou fòk ou nan stidyo fòk ou nan stidyo tout tan fòk ou nan fòk ou ap chanje yon grèf chak 15 jou pou ap chanje yon grèf moun nan wè non. Menm bagay ki konn fè gason pa rete avèk yon fi. Se lè fi sa li pa soumiz. Nan sans mwen di soumiz lan, m pa di cheri m, nèg la di w agoch, agoch, nèg la di w adwat. Nan soumisyon an, m pa di w on soumisyon total paske ou nòmalman ou gen ou gen ou gen ou gen tèt pa w tou, ou gen san k ap koule nan venn ou, ou granmoun tou. Ou konprann? Men cheri m. Se pa sou WhatsApp ou pou nèg la wè sou statut ou ke ou kay tèl zanmi. Se pa sou WhatsApp ou pou nèg la wè ou ou jis ou jis ou kite lakay ou Jacmel kote w ye la m Jacmel ou byen se pandan w nan te nan wout li rele w epi li di w oh pa m tande bri kote w la oh m pral Jacmel la cheri nan konsa sonje sa lakay ou tout sa w ap fè cheri envite nèg la pou nèg la bay avi menm si w gentan konnen pozisyon deja wi ou konprann Ou gen lage tankou yon pozisyon men kounye ou bay ou fè ou pa al ansan avèk li ou di cheri men tan men sam vle fè nèg la kounye a li menm li di w non epi ou menm kounye a ou ramne l nan pozisyon ok dènye grenn bagay la cheri m dènye grenn bagay ki konn fè gason pa rete avèk yon fi menm si l te renmen w cheri bon sa l pap rete avè w menm menm si l te renmen w li pap rete ansanm avèk ou. Sa li tro frizid li fret kon mab fi a li fè komsi li pa janm komsi se neg la k pou toujou fèl avans se neg la k toujou pou rive sou li lè neg la resi rive sou li an menm kol li pap brase li pap brase kol epi lap plenn tankou yon moun kap monte yon mòn se humm humm humm. Menm yon ti son pa bay nèg la menm yon ti bri li pa bay nèg la te mèt te renmen w cheri m Pap ka madanm li cheri m Lè nèg la wè lè nèg la pral imajine lè l sot travay li sot pase yon jounen nan travay oubyen li sot ouvè biznis li epi l antre lakay li kounya pou l pa jwenn yon fanm ki tou akeyi l depi dan pòt la Depi w frijid ou pa gen afeksyon ou frèt Ou pa dous! Depi ou frijid, ou pa dous, ou pa bay anvi pou moun moun ret kote w, ou pa bay moun anvi pou moun vin wè w, ou pa bay anvi pou moun pou moun alèz bò kote w. Donk ou sipoze timoun sonje sa. Kote w, m pa di tout tan pou tout tan se sesi, depi moun nan parèt se sesi, se sela, men cheri m ou sipoze toujou sou lanmou, ou sipoze toujou sou lanmou, ou sipoze toujou sou lanmou. Lè nèg la wè kòmsi nèg la ap di waw fanm sa gen afeksyon, gen lavi bò fanm sa. Gen lavi bò kote fanm sa. Ou konprann? Lè sa kounya nèg la ap santi l alèz, nèg la ap imajine l kounya lè l sot pase yon jounen travay oubyen lè l sot pase yon jounen nan biznis li, li antre lakay l ap jwenn yon fanm ki pral akeyi l, yon fanm ki pral ki pral jere l lè l rive lakay. Medam, si nou si nou te genyen youn nan 5 bagay sa yo lakay nou, chanje l. San jel. Si nou te gen youn nan 5 bagay sa yo lakay nou san. Dòmi pou kont ou bèl, dòmi pou kont ou bon. Men cherim, dòmi avèk on nèg nan dèyè do ou, dòmi avèk on bagay nan men w. Lè w konnen nèg la renmen w, lè w konnen nèg la ba w atansyon, nèg la ba w tout enpòtans ou, dòmi a on bagay dèyè do w tou chak aswè. Domi ou konnen sa grenn bagay sa se pou ou li ye li pi bèl li pou ou li pi bon li pi dous mwen espere ke nou te enjoy ti video a nou aprann de video a nap wè byento nan yon pwochen video epi tou pa bliye guy ti moun pa bliye ti moun pa bliye abone avèk chanèl la antre nan nouvo fanmi an mèsi.